Jodi a, papa tifi a te deside vin ba l leson. Men, li pa t fè menm jan avèk lòt mesye a non. Li te deside bay tou de timoun yo leson paske li di li menm fòk li fè diferans ki genyen an. Se konsa, li pran san l, li pran tan l, l ap bay tou de timoun yo leson ansanm. Ou pa wè se sèl pa l la non li mete chita pou l ap bay leson. Li met tou de timoun yo chita menm kote. Epi timoun yo ap pran leson nan men l. Y ap etidye. Epi, mesye a di ti pitit ki pa pitit pa l la, Nou fè yon ti tande m. M pral di nou yon bagay. Ki diferans nou wè la a jodi a? Jodi a m vin la a, m chita, m bay nou toulède leson, pa vre? M mete nou toulède chita. Ni sa k pitit pa m, ni sa k pa pou mwen. Paske nou toulède se pitit madanm mwen. M ka konprann, li menm li se pitit on lòt moun. Men ou menm ou se pitit mwen. Si m ap bay leson, nou tou lè de se menm timoun nou ye, m pa oblije chi, mete w chita sèlman pou m ba w leson, men m ob, m prefere mete nou tou de ansanm. Sa vle di, m pa sipoze mete divizyon antre nou, paske nou se 2 demwazèl n ap vini ansanm, donk sa vle di m pa konnen kiyès nan nou ki kapab pase men pran lòt demen. M p ap mete divizyon antre nou. Lòt ti pitit la reponn, Mwen menm m pa konnen poukisa bòpè m pa vle viv avè m byen nan kay la pantandiske nou se 2 timoun. Misye di, Mwen menm se sa m ta renmen konnen. Kisa k pase, ki pwoblèm ki genyen? ki fè misye pa vle viv avèk 2 timoun yo ansanm. Tifi a di, Prito, pito se ou menm ki te nan kay la ansanm avè nou papa olye se te papa sèm nan ki te lan kay la ansanm avè nou. Ou t ap pi byen viv ansanm avè nou nan kay la pase papa sèm nan. Papa a di, Hum, se manman nou k konnen, se li k ka deside. Lòt ti pitit misye a reponn, Mwen menm, bagay sa a, m se timoun, m pa ka rantre ladan l. M pa ka di pito se papa w ki te la, paske se papa m ki la. Kounye a, mesye a reponn, Donk, m ka konprann sa nou di a. M konprann ideyoloji pa nou toulède a. Men, kite lavi di rès yo pito. Paske nou pa janm konn lavi. Nou pa janm konnen ki sa k ap vini dèyè. Timoun yo souke tèt yo, yo di, Pa gen pwoblèm, papa. Antouka, ann suiv. Misye kontinye ap bay timoun yo leson. Y ap bay timoun yo leson. Se konsa, papa lòt ti fi a vin ap rantre nan kay la. Misye te nan lari, l ap rantre nan kay la. Epi, misye pase lwen moun yo ki chita deyò a. Pandan misye ap antre, tout moun yo ap obsève, de timoun yo avèk mesye a ap obsève. Misye annik pase, li pa di bonswa, li pa sali pyès moun. Mesye a di, Wè mòd edikasyon n ap resevwa jodi a? Nou wè avèk ki moun manman nou pran nou jodi a pou n ap viv? Donk nou wè ki mòd edikasyon n ap resevwa? Pitit misye a leve, l al antre anndan an, l al jwenn papa l. Lè li rive, li jwenn papa l chita sou kanape a, li di bonswa papa kòman w ye? Papa, epa w pase la ou jwenn nou tout moun yo chita deyò a mesye a ap ba nou leson ou pase menm salye w pa salye nou poukisa w fè sa? M santi m wont e jan moun yo pale e jan mesye a pale deyò a m vrèman santi m raz. M pat panse ou te konsa pou tout bon. Misye di, E se timoun ou ye, ou pa gen pou ap pase m lòd. Se mwen k mèt kay mwen, ki lòd w ap vin pase m la a? Ou wè w se pitit mwen, bat pou m pa rayi w, tande! Epi w ap vin pase m lòd kounye a la, se voye misye voye w vin poze m kesyon oubyen? Ti pitit la di papa, Fòk ou rilaks, ou pa oblije konsa jan w ye a. Si w vini w jwenn 3 moun chita, mwen se pitit ou, lòt la se pitit manman m li ye, mesye ap ba nou leson. Ou pa oblije pase konsa menm salye w pa salye nou, pa gen moun ki gen pwoblèm ansanm avè w. Misye di, Ou konnen trè byen, m pa danse kole ansanm avèk misye. Kisa misye vin chèche la? Eske lè misye te eske lè misye te vin la manman w te la? Epi se konsa, lòt de moun yo chita deyò a y ap diskite. Pitit mwen m pral di w yon grenn bagay. M ap jwe tout kou ki genyen. Swa misye kite kay la isi an, oubyen m fè yon lòt bagay. Paske m p ap ka kite w leve konsa. Se pa konsa moun leve timoun. M pa renmen mòd edikasyon misye ap ba nou an ditou, ditou, ditou, ditou. E le pli souvan, manman nou kanpe tèt pou tèt ansanm avè l. Edikasyon sa a pap bon pou nou non. M pap dakò l. Gade kòman misye jwenn nou chita la a, epi misye vini, li rantre menm salitasyon l pa bay. Ok pa gen pwoblèm, kòm nou fini, ban m mete sa yo nan valiz lan pou nou. Donk mwen menm m pral ale. M pral antre anndan, m pral mande misye ki sa k pase? Ki sa k pase ki fè ke l moute sou nou konsa la, li menm salitasyon, menm salye l pa salye nou an. M mèt ann ale, m ap mennen w anndan. Misye leve, l ale, l al mennen pitit li an anndan. paske l fin bay timoun yo leson. Lè misye rive anndan an, misye di, Zanmi, kòman w ye? Patizan, kòman w ye? Sa ap deranje w si m salye w? Misye di, Pa gen pwoblèm non. Misye di, M ka fè yon chita? Misye di, Misye a reponn, Ou mèt chita, pa gen pwoblèm. Misye di, Monchè, m konstate ou gen yon gwo pwoblèm. Paske mwen imajine ke ou chita, ou jwenn nou chita deyò a, Ou pase tèt dwat ou jwenn mwen menm avèk timoun yo map bay timoun yo leson, ou pase tèt dwat ou pa ou menm salye ou pa salye nou ki sak pase? Donk gen 2 timoun nap leve nan kay la ou menm avèk madanm ou donk m pa gen pyès pwoblèm si ke mwen menm m te neglije pitit mwen donk kounya m chwazi pran responsabilite m pou m bay timoun yo leson e m pap lè map bay leson m pap bay yon sèl leson map bay tou 2 leson ok. Map bay tou lè 2 leson ansanm paske pa ganyen kap soti sou mwen. Misye di banm di yon grenn bagay. Mwen menm mwen gen grenn pitit pam nan m pran responsablite m ansanm avèl. Ou menm siw gen paw la ou sipoze pran responsabilitew donk pou vin bal leson lè ke li merite pran leson. Ou pa wè pou achte yon tablèt pou li la se anba redi. Mwen menm m te gentan achte l pou pa m nan. Donk sa vle di si ou menm, ou pa deside pran responsabilite w anvè pitit ou a, mwen menm m pa ka fòse w, m pa ka egzije w pou pran responsabilite w. Monchè m ap di w sa, ou pa gen pou vini la a san madanm mwen pa la, san m pa la. Ou annik vini la a, ou jwenn de timoun yo la sèlman, ou vini ou chita. Non, mwen menm m pa aksepte sa. W ap gen pou vini isit lan lè m la, lè madanm mwen la. M pa gen pwoblèm si yon sèl nan nou ta la. Men, afè pou w ap vini la poukont ou an, m pa rantre nan lojik sa. M pa gen pwoblèm non pou w vin bay timoun leson. Men pa m nan, ou mèt bay pa w la leson men pa m nan w pa bezwen chita ba l leson. Mwen menm m ap gen tan, wè se poutsa w wè m vini nan lè sa a pou m ka vini pou m vin ba l leson, si leson m ta pral ba li. Donk kòm etandone jodi a w gen tan ba l leson, M p ap inyore sa. Men, lè w ap bay leson, ou kapab vini ou jis pran pa w la, swa w al lakay ou avè l ou ba l leson apre sa w mennen l vini. Oubyen tou, ou chita la, bò baryè a, ou ba l leson. Misye di, Donk, m pa t panse se kon se yon moun kon sa w te ye. M panse w te pi rilaks ke jan m te panse a. Misye di, M pa m p ap viv pou ou, frè m. M gen pitit pa m nan, ou gen pitit pa w la. Pran responsabilite w. Epi, misye kontinye ap pale, misye di, si ou te bon konsa, m kwè madanm mwen t ap prefere rete ansanm avè w. Jodi a la ou pa miye plase pou w ap vin fè moral mwen. Jodi a ou gen dwa ap eseye jwe yon lòt jwèt, men jwèt w ap jwe a mwen menm m konprann li. Misye pran, misye pran lapawòl pou l di, M pa gen okenn jwèt pou m jwe. Dayè, moun nan te nan men m deja. Donk se paske m te m te mal alèz ki fè ke m te m te chwazi bay vag. Epi misye di pa gen pwoblèm non m ale. Moun yo bay akolad vrèman, misye leve l ale, misye di medam yo, nou bay akolad, nou se 2 sè, nou se menm manman. Nou ka pa menm papa, men sa pa ankenn pwoblèm. Menm timoun yo kontan. Menm timoun yo kontan jès ki fèt la. Men malerezman, nèg la li menm li pa fè jès la. Avèk tout kè l vrèman. Misye pa fè jès la avèk tout kè l. Se konsa, misye di misye, Donk m pa yon pyès pwoblèm non pou ta vini la pou vin bay timoun leson. Men frè m, l ap pi bon si m ta la oubyen si madanm mwen ta la. Pa gen pwoblèm, lenpòt lè w ap vin bay leson ankò, w a jis rele m oubyen rele madanm mwen. Misye di ok pa gen pwoblèm. Se konsa misye leve l ale, epi de timoun yo yo menm yo chita y ap pale, yo di a m kontan jès la k papa m fè avèk papa w la. Epi misye retounen. Misye di ban m di nou yon bagay. Nou tou lè de a la nou se de timoun ki kòmanse gen lespri. Nou konn sa k bon ak sa k pa bon, pa vre? Si papa w gen pou l vini isit la, l ap gen pou l rele madanm, l ap gen pou l rele manman w, Pou l di manman w konsa l ap vin isit la epi pou manman w mande m èske m aksepte sa. Tifi a di, O, papa, o, konsa menm, e kote ou sot bay papa m akolad la ou moutre l tout bagay ap mache byen. Mesye a di, Ou panse mwen menm avèk papa w n ap janm byen, m ap janm nan bay akolad ansanm avè l? Ban m di w byen, ou wè si papa w la gen pou l vin isit la, fòk li avèti m oubyen avèti manman w avan. Oke? Epi misye di pitit li a konsa, banm di w yon grenn bagay ou menm. Ou menm ou gen ti lespri ou tou. Pa chita pran leson nan men misye lè w wè misye vin bay pitit li a leson la. Depi m jwenn ou, ou chita menm kote avèk yo, pandan l ap bay pitit li a leson ou menm tou ou chita menm kote ansanm avè l, sa pap bon pou m ansanm avè w. Eske w tande byen sa m di nou an? Timoun yo aksepte, yo chita dakò avèk sa mesye a ap di yo a. Misye di paske mwen menm, misye m pa kwè misye mye plase pou l vin bay pou l vin chwazi bay timoun leson. Foli bay leson misye gen, bon menm tablèt li pa ka achte pou pitit li a. Se konsa, manman timoun yo vin parèt, misye di, apa m vin la, m jwenn misye, m jwenn papa papa tifi a vin la, vin chita lan lakou a la l ap bay timoun leson. Ou pa la, mwen pa la, se ou menm ki bay misye posibilite pou l vin bay timoun yo leson nan kay la la? Sanm pa la? E si misye vin la li chwazi fon vye bagay nan kay la pou mwen li met on vye bagay nan kay la pou mwen mwen menm poum mouri? Wap responsab. Donk fi a di a li pa gen anyen lap vin mete la pa gen anyen ou pa bezyen mete sa nan tèt ou. Misye di lè lap metel la wap konnen? M konn kiyès ki rayim? M wèl vin la m wèl vin la li vin chita la li panse m se zanmil li vini vin banm akolad bagay sa yo. Pale misye. Di misye aprè jodi a, si l gen pou l vin bay pitit li leson, donk l ap rele m, l ap rele w dabò pou ou menm pou w di m sa, di pou di pou m pou m konnen si m ak si m ap aksepte. Misye annik vin nan l deside l leve l vin bay timoun leson. Mwen menm m pa aksepte bagay sa. Fi a di enben oke pa gen pwoblèm, m ap rele li, m ap di l konsa e lè l ap vini, oubyen m ap di l pa vini ankò. Misye di, tanmye si l ta si w ta di l pa vini l t ap pi bon toujou. Paske m pap dakò pou misye ap mache isit la la vin pran pòz vin nan pretèks vin bay timoun leson vin bay timoun leson m pa nan bagay sa. Fi a di ok pa gen pwoblèm map rele l map di l konsa lè lap vin bay timoun leson fòk mwen la oubyen rele m pou m pou l konnen si m la oubyen si w la èske l ka vini pa gen pwoblèm ou pa bezyen fè plis pale anpil. Se konsa fi a leve l al nan chanm li epi misye li menm li chita li kontinye ap pale avèk timoun yo pou l di timoun yo konsa. Papa w pa mye plase ke sa. Pou l vin ap pran pretèks vin ap ba nou leson nan kay la la. Si l te bon pase sa, jodi a la l t ap la a. Se li menm ki t ap la a, nan plas mwen an, pou l ap ba w leson. Mwen menm mwen pa aksepte bagay sa, se mwen menm ki mèt kay mwen, m pa aksepte bagay konsa. Si misye bezwen bay leson, l ap vin chèche w la a, l ap kanpe devan barye a, l fè w pran valiz ou, l mennen w lakay li a pou l ba w leson. Apre sa, l amenn w tounen. Afè pou misye ap vin chita la a, m pa dakò l. Ti pitit la leve, l al jwenn manman l anndan chanm nan. Epi l di pitit li a li menm, Ou tande byen ki sa m di w? M pa aksepte lè papa tifi a vin la pou l ap bay tifi l la leson, ou menm pou w chita bò kote l la. Paske m pa fè moun konfyans ansanm avè w. Fi a li menm li anndan an, ki sa l ap fè? Li rele mesye a, papa lòt tifi a, li di l, Ban m di w yon bagay, ou te vin bay timoun yo leson, mwen vrèman kontan sa. Men banm di w, lap pi bon toujou si lè wap vin bay timoun yo leson, ou ta rele m dabò pou di m konsa wap vin la. Paske m rantre, m pat la lè m rantre, m jwenn mesye a vrèman fache la sou timoun yo, l fache sou mwen. Li di konsa ke ou vini la san w pa di m sa, san w pa di l sa, ou nèk vini la ou chita nan lakou a wap bay timoun yo leson. Mesye a vrèman fache. Donk m renmen jès la se vre men mesye a fache. Misye di, Pase m, pase m pitit mwen an. Epi l ap pale ak timoun nan, li di, An, papa, mesye a fache paske m ap ba, m vin ba nou leson an? Tifi a di, Wi, li vrèman fache. Li joure anpil. Li di akolad li te ba ou a se pa t yon bon akolad li te ba ou, se ou menm k ap achte figi l, k ap vin ba l akolad. Li di, Apre jodi a, si ou ta vin nan ankò, l ap mete ou, l ap mete ou, l ap mete ou deyò. Li di, Si ou bezwen m pou w ban m leson, swa ou pran m w al lakay ou ansanm avè m pou w ban m leson. Men pa rantre nan lakou a pou vin ban m leson san manman m pa la. Fi a repran telefòn lan, li di, Ou tande byen wi, pa vini la a san w pa di m. E tou, nenpòt bagay ki pase a, m ap rele w m ap di w sa. M pa dakò pou w ap plede vin la a, oke? Pa fè sa ankò.